Tèt video Jodi a Sè Shama tounen back avèk yon lòt video pou ou Si se premye fwa wap gade nou ou poko abone Mwen envite w fè sa kounye a paske ou pap regrèt Ou menm ki deja manm channel la ou deja konnen sa l ye deja Depi w parèt lan se gade video an Desann anba a kite kòmantè kenò w epi ba video an yon like Lè w fin gade video a ou pataje l kote l tonbe l tonbe Piu Ok mes amours so Video jodi an guys se yon video ki trè ki trè malouk guys paske m leve maten an se sèl fache m ap fache paske pa gen anyen ki ki mache dwat nan kay mwen ni nan lavi m pou maten an ok an nou kòmanse pa fenèt sa guys so yèswa nou kouche la nan mitan lannwit lan guys

Yo kase. Leve nou nan mitan lannwit lan. Epi, nou kapab remake la, mi an chire. Paske, kay sa yo, sa katon bouyi yo fèt. Mi an chire. Ok? Sa se yonn nan koze. Pou kouwone le tou, guys, leve maten an, frijidè ti tèt kay lan pa mache. Pati frize an pa mache. Pati frijidè kote pou fè bagay glase an pa mache kote pou fè glas lan pa mache leve maten la tout manje ap santi tout bagay tout bagay wè gad yon frizè men yon vyann mouli ki te nan frizè an li tounen li mou. Konya la pati frize an se sèl fre li fre. Epi pati kote pou kite fre an li pa anyen, li pa fè anyen menm. Manje ap santi, manje ap gate. Sa se dezyèm bagay. Twazyèm bagay guys ki pral touye nou nèt. Gade ti tèt Miray, sè Yami, chanm sè Yami an. Men li guys. Eske nou wè? Menm ata sè Yami. Sè Yami a te kòmanse. Eske nou wè?

Tout mi sal. Frè Kris menm lè yo wè map pale twòp, li pwan yon twal mouye vin pase kote sè Yami te ekri an paske li twouve sa dwòl pou sè Yami kòmanse ap ekri nan mi tou paske sè Yami gen 7 an guys e pa bagay Yami janm konn fè menm depi lèl te piti e pa timoun ki janm konn ekri nan mi

Gade, gade yon miray, yon kay tou nèf. Gade. M di nou sa guys, depi maten m leve se move san, se kòlè m ap fè. Men li. Wè, Yami ekri yò. E pi, la l te ekri Yami. Sa pa efase, pa gen pwoblèm. An nou ala. An nou ale la, nan ti tèt kabann nan. Eske nou wè? Eske, eske nou wè guys? Eske nou wè? Ki son timoun chwazi fè? Men li.

Ok, why can't you write in a piece of paper? Huh? Why can't you write in a piece of paper? It's not paper.
Ok, nou wè guys, yo gil di, konye la se mwen menm ki pou degaje m pou m netwaye mi sa. Mwen sa m santi m ta fè la guys, se pentire tout chanm nan nwa, konye la lè yo ekri, ekri ti yo pa ta parèt paske.

Ok
Eske nou wè pwoblèm sè Chama gaye? Sè Yana te abitye ekri nan mi yo but li pa te konn nan nivo sa. Kounye a la menm, me frijidè an ki anile, jodi an la m leve, anyen pa ka fèt. Kounye a la frè Kris oblije. Focus oblije al nan store pou lal dèyè yon lòt frijidè. Imajine ou te leve ou pa te gen sa nan plan w. Ou pat gen sa nan plan w guys pou al nan depanse nan frijidè. E pi pou konya la pou wè se frijidè ou pral achte granm maten. Konya la guys. Map tann Focus vini an atandan m pral. M pral soti deyò an mal dèyè yon bagay pou manje. Map tann fwa kris vini poum wè kisak tonbe pou lòt frijidè an epi nap wè talè konsa ayy. Granm maten an On frijidè tou nèf frijidè a poko gen 1 nan non guys frijidè a poko gen 1 nan men tout kote ki te gen glas ti boul glas yo la tout glas yo vide la tout dlo se sèl dlo pati frizè an tap fè depi yèswa bon maten an lè nou leve li anile nèt. Bon frijidè poko gen 1 an guys. Sèl erè nou te fè. Sèl erè nou fè guys. Lè nou te achte kay la. Lè nou te antre ladan. Yo te di nou. Ya. Erè nou fè guys. Lè nou te achte kay la. Yo te di nou. Nou suppose aktive. Warranty. Kijan rele warranty an franse. Mpa konnen si nap. Warant, garanti. Nou te sipoze garant, e, aktive garanti sou tout, um, tankou, tankou microwave, um, recho, frijidè, bagay sa yo, but frè Kris pa te fèl, nou te bliye fè sa, kounye a la nou rele waranti. Yo fè konnen ke, um, fò nou peye 160 dola pou yon moun vin wèl, epi, lè moun nan fin wèl, li fin di ki pwoblèm li genyen, Nap peye o pli 400 dola pou yo ranjel. Sa vle di yon afè de kenenpòt 550 dola pou ki depanse pou ranje frijidè sa. Se rezon sa ki fè nou di konsa ok. Olye nou e depanse 500 konbyen dola pou re ranje i gendwa vin bay menm pwoblèm nan ankò. Nou di ok nou te ka eseye achte yon lòt pito. Menm si nou pa te pran youn ki chè but nou pran youn ki nan mil dola, nan mil de san dola pou nou ranplase sa imedyatman paske nou pa ka viv san frijidè guys. Nou gen timoun. Yami too much noise. Nou gen timoun yo epi gen manje tankou konnen isi tout manje se nan frijidè li konsève. Sa vin fè bagay lan vrèman konplike nan men nou la guys. Tout sa yo la se pwoblèm. E nou gen moun k ap vini lakay la pandan wikenn nan pou kenenpòt twa kat jou. Sa vle di nou pa ka gen envite. Envite ap gen timoun ansanm avè l. Nou pap ka gen envite epi pou nou pa gen frijidè nan kay lan. Se tou moun ap vin avèk ti bebe pou l gen kote pou l mete lèt timoun nan. Sa vin koz mes amours 2 pye sè Chama twouve l nan sèl grenn soulye maten an la. Enben ok, you can take this one. Li k pi ba pri la. Oh, the dent is on the side. But it's ok, li pa parèt. Kounye a la guys, frè Chris oblije ale nan store a li sèl li, mwen m pat ka ale, m te oblije ret ak timoun yo, se nan apèl videyo li oblije rele m pou m te chwazi kisa n ap Enben, pran. Sa k vin rive la, nou fin chwazi youn, pri a te bon, tout bagay te ok, men yo di se le 6 juin n ap ka jwenn li. E moun yo kap vini lakay la ap vini le 2 jen pou yo ale le 6. Nou pa konn sa pou n fè, kounye a la frè Kris oblije vin fè bòs nan nan frijidè lakay nou paske moun e moun lè nou te rele moun Samsung yo, yo te di nou yo te di nou y ap voye yon moun pou nou peye moun nan 60 dola, nou pa te dakò. Nou di yo ke nou pral achte yon ti kay. Men kounye a la lè nou rele pou moun nan vini, li gentan twò ta, yo di moun nan gentan pase a otre choz. Se jis lendi moun nan ap ka vini. Frè Kris oblije vin fè bòs nan frijidè an gaz paske le 6 lan pap bon pou nou. E nou pa gen frijidè pou wikenn nan pandan moun yo la a. Nou poko konnen kisa n'ap fè. Gèlè son igloo nou pral achte. Oubyen si yonn nan nou gon frijidè voye prete nou pou wikenn nan gaz paske le 6 lan pap bon pou nou. Se sa pou nou ta va bay ranje lè yo te ofri nou pou yo ranje y lan nou te di non nou pap pran dil sa men konnya la lè nou rele yo di konsa moun yo pa disponib pou yo vini ankò konnya la nou pa konn sa pou nou fè. Eske n wè avantaj lò gon ti tèt mare nan lavou? Frè Kris sanse te prèske rezoud tou le 3 pwoblèm yo jodi an men pwoblèm frijidè an pa rezoud guys paske Frè Kris fin fè bòs lan ladan bon fò nou bal tan pou nou wè eske frijidè an mache ou pa. Apre sa frè Kris ap mete ti tèt rido yo pou mwen la e l ap remete l ap rekloure fèk te soti kote pou rido a pandye an. Men lè l fin kloure l, lefèt ke li te oblije e li te oblije al fè twa nan lòt nan lòt bò ki pi lwen kounye a la me fè ki kenbe rido a pandye nan mitan paske li pa ka ale pi lwen ke sa. Kounye a la se konsa l ap rete an atandan jiskaske mwen achte yon lòt pou m chanje l e m swete li pa tonbe ankò sou tèt sè Ana. M pa wè kijan nou pral mete lòt rido devan an sou sa la because li gentan pandye nan mitan. M pral eseye wè si m a chanje sa nan jou yo la menm. M pral achte nan Amazon pou yo voye l pou mwen nan demen pou m ka kouri remete l guys. Ebyen guys sa se final product lan, m chanje rido yo, m chanje koulè. Kounya la se jaune.